Yeshua Mashiach. Jodi a m kontan pou m la pou m ka kominike w mesaj ke le Sentespri kominike avèk mwen pou kominike avèk ou. Men si tout fwa m ta vle kòmanse avèk yon kestyon, èske sa pap deranje w? Reponn mwen. Ok, ou di sa pap deranje w. Ki jan de kretyen ke w ye? Ki jan de kretyen ke w ye? Ou pral wè enpòtans m poze kesyon sa jodi a. Èske w konnen, an nou di, sen yo dan Lansyen Testaman, te pase pa de sitiyasyon difisil. E si w ap gade kòmansman e legliz primitiv, w ap wè kòman ankò le kretyen yo te pèsekite. Alò, Jezi Kris, notre Maître, si w aksepte l deja, notre Seigneur, w ap wè kòman de konplo te fèt kontre li menm. Anpil konplo fèt kont Jezi Kris. Anpil konplo fèt kontre Eli, anpil konplo fèt kont Elize, anpil konplo fèt kont Samyèl, anpil konplo fèt kont David, bon nou pa ka pale menm konplo k fèt kont David. E si w ta vle rantre, en. Pou wè pi prè, Jean Baptiste. Anpil konplo fèt kontre li menm. E si w ta wè Jozèf, Danyèl, lè twa jèn Ebre, etsetera. Nou pa ka fin pale de konplo. E apotre Pòl, konplo Pyè, konplo Jan, konplo. Alò ki jan de kretyen ke w ye jodi a? An nou di, jodi a, si ta genyen yon konplo ki ta fèt kontre ou menm, èske w an mezi pou w tande lavwa de Dye pou w konn ki sa pou w fè, pou w konn ki direksyon pou w pran? Èske se lè w nan konplo a, ou pral eseye tande l, ou pral chèche fas li pou w konn kòman pou w soti? Anpil moun se sa yo fè. Yo tann se lè sitiyasyon difisil lan rive sou yo, epi se lè sa yo pral priye Senyè o Jezi, Matye 4 vèsè 10 alò Jezi di anmwe. Ya, Matye 4 vèsè 10 alò Jezi di anmwe, paske pa gen pwovizyon ki te fèt, pa t gen dlo nan sitèn yo. Jodi a banm di w yon bagay, gen konplo k ap fèt kontre nou menm chak jou, nou lè kretyen. Gen konplo k fèt kontre ou menm yèswa pou w pa t leve. Gen konplo k fèt kontre travay ou ke w poko menm konnen. Gen konplo k fèt kont fwaye w ke w poko menm okouran. Kwè m si w vle, sa m ap di w la, se pa yon fason de parler men se yon bagay ke Lesenyè pale avèk nou jodi a. Gen konplo k fèt kontre amitye w lan, relasyon lan, maryaj ou an ki pwograme an, gen konplo k fèt kont sa. Ey, ban m di w, lontan sa w ap bat pou w rive kote w rive la, ou vle rive an, enbyen, li te difisil. Men kounye a, pòt kòmanse ouvri, m ap di w gen konplo k fèt pou w pa antre nan pòt ki ouvri yo. Gen konplo k fèt pou w pa antre nan pòt yo wi. Alò Lesenyè maten an li di m zanj li relache an se pou detwi konplo. Li relache yon zanj jodi an pou detwi konplo k ap fèt sou lavi nou. Lòske Pyè te nan prizon, yon zanj al libere l. Si w ta nan yon prizon konn yon zanj ale pou libere w èske w ap konsyan? Eske wap konse, eske wap kouri ou byen, wap se kom si ryen nete. Pa gen pyè sin ki montre nou pyè li te pè ou byen li te kouri. Men se kom si ryen nete. E loske pyè soti nan prizon an lap frape pot la kay Roda ou konnen. E yo gen yon jen fi Roda ki vin dil e men men men men pyè ap frape nan pot la. Yo menm di non se pa pyè se zanj li an. Sa di Te gen yon relasyon pou wè moun yo pat zanj se pat yon bagay map diw ke yo te pè oubyen men jodi a legliz ki kote nou pran loske pyè silas nan prizon zanj eske ou wè sa hein alò jodi a banm diw yon bagay pandan wap Gade videyo sa a, gen anpil aktivite anjelik k ap fèt nan anviwònman w pa. Lefètke w ap gade videyo a sèlman, gen anpil aktivite anjelik k ap fèt nan anviwònman w. Ke w gen dwa pa konsyan de sa, men lòske w konsyan de sa, m ap di w yon bagay, enben konplo yo fè sou ou an, l ap kraze jodi a. Lesenyè ouen m pou kraze konplo k fèt sou lavi w. E sa ap fèt jodi a. Eske w dakò ebyen pou konplo detui sou lavi w, sou lavi fanmi w, sou lavi fanmi yo. Gen de sitiyasyon ke w ladann map di w li pa nesesè. Maladi w gen an pa nesesè. Maladi w gen an pa nesesè. Vye denmon kap toumante w lan li pa nesesè. Se ou menm ki aksepte l. Se ou ki aksepte l. Alò, jodi a, ban m di w yon bagay, se mesaj sa a Le Senyè te ban m pou m ba ou. Jodi a, zanj Li an ap detwi konplo. Ou bezwen alinye w avèk zanj lan pou konplo k te fèt sou lavi w lan, sou fanmiy ou, e sou ministè w pou yo detwi. Anpil konplo fèt kontre mwen menm. Men, m soti. M soti! Èske w konnen, antanke kretyen, ban m di w yon bagay, ou ka envizib. Gen konplo k fèt kontre w, men ou dwe envizib. Ou dwe disparèt. Èske w konn kòman pou fè sa? Ha! Sa pral fè w pè! Lòske m di sa, Jezikri disparèt pliske onz fwa lòske yo vin pou met men sou li, epi l disparèt. E ou menm? Ki jan de kretyen ke w ye? Èske ou, èske Sentespri se li k kontwole lavi w? E ban m di w yon bagay, ou ka konn plis lòske ou rele ministè nou nan 1 877 9 32 73 46 ou ka konn plis oubyen patisipe nan lekòl nou yo pou ka grandi konn kòman pou delivre kòman pou geri aprann kòman enbyen pou fonksyone nan le sinatirèl de Dye yes ou kapab ou kapab kontakte nou epi nap grandi ansanm mèsi ke Dye vou benis abondamman nap rankontre.